Mwen resevwa yon apèl pandan m nan biwo m ki di m chèf gang Harold tonbe. Sito enfòme, m depeche patwouy mwen pou m al ankete sitiyasyon an. Donk, lè mwen rive, m ap resevwa apèl, m ap resevwa apèl men m poko kapab kwè paske lapolis pa mache pa wi di, nou mache avèk prèv. Sa vle di toutotan poko gen prèv lapolis pa ka ni konfime ni enfime kèlkeswa enfòmasyon ke yo ba ou a. Kounye a, ki sa k rive? Nou rive nan pozisyon an. Men pou antre nan zòn sa a, sèl bakòp Tomazo a p ap kapab rantre. M te oblije tann lòt bakòp CBQ ki pa janm lage m nan moman an. N ap raple tout moun, gang k ap dirije pa Aryòl Polikarp sa, si n ap pran kòd penal la, n ap wè tout enfraksyon,

Sa vle di son nèg pou li fè resèt osi nan mache kominal. Si on antèman ap pase nan Tomazo ki soti Kwadèboukè si w pa ba l kòb, antèman an pap pase. A bon? Si, wè se konsa. Si gon moun k ap konstwi on kay nan Tomazo, si li gon kòb pou ba li. Kamyon sab ap pase li kontrenn kamyon li di monchè chak pase ou pase fò banm on va on kòb men map di tou
an depi de tout sa yo polis tomajo tomazo dij nou pa janm fayi a misyon nou pase se te on defi ariol te ye pou nou pou nou te kapab rive kwape misye e map raple nou polis yo pa satisfè fason misye tonbe a misye tonbe nan samdi non group. Nan dezyèm seksyon di Milso kote ke lidè al jwenn lòt chèf de gang li kote ke nèg yo tap fete. Pou kisa ensatisfaksyon an?
Non se ke jan n te vle pran l lan se pa konsa pou l te ye. Wi gen bagay nou te bezwen nan men li. Pou kiyès lap travay, kiyès ki bal zam. Si nèg la gen 8 enfraksyon dèyè. Ok. Sa vle di fò n ta chèche gen de eleman denfòmasyon ke nap chèche. Ok.
Donk jan misye ye a kounye a nou pap ka jwenn anyen. Fò n ta chèche konnen zam misye genyen yo kiyès ki te ba li yo, ki kote l pran yo. Donk sa vle di gen yon ansanm de eleman ke nou te bezwen pou nou te kapab Men popilasyon an pa wè l konsa non komisè. Popilasyon an wè grenn sa a, yo pa p pran lanmò nan men l ankò, li ale tèt dwat. Paske enfòmasyon ap pale yo, yo bay yo, yo pa sèv ak yo, yo pa itil anyen. Se menm bagay yo te di pou Ti Je, yo te di yo pa t renmen Ti Je ale jan l ale a, paske gen bagay yo te bezwen nan men l, men bawon bay yo. Bawon bay yo tout kase kouvri antran don tiwa sa vle di ke ant bay bay bay bay se pa anyen bay yo ap itil pa gen swivi jistis lan malad de la tèt o pye epi bay la son spageti nan bay bay bay gen de non nèg la fin bay se w oblije kase fèy kouvri sa nèt nèt nèt paske si w pa ka rive sou non sa yo lòt ti non yo w oblije pa ka rive sou yo non plis.

Men grenn jou sa a Bob se kèlkeswa kote w ye n ap arive sou ou donk mwen menm kisa m ta ki mesaj ke m ta lanse bay lòt ti nèg k ap vini anba yo ou te toujou di l gen de tras pou nèg swiv pito nèg a al nan tribinal al nan prizon petèt si prizon an kraze l ka jwenn chans li men nan ka sa lòt chemen an li p ap ka retounen ankò.
Donk kounya pito on nèg ou kite la police met men sou ou tan pou al tonbe nan fason sa. Wi. Donk yè nou te deplase avèk jij de pè nou pat arive a idantifye kò yo. Pase son seri de nèg nou wè se feu nou jwenn atè a sa vle di pat gen mwayen pou te pou konsta te fèt. Men ce qui est certain. Se ke chef gang Ariol nou pap re wèl ankò nan tomazo. Ok ok e ou di ke l tal fete en fait Aviol tal fete ak. Les 400 marozo de la croix des bouquets. Sa ki pase?
Bon kisa l te ye misye te kidnape e mardi 6 août misye te kidnape 2 sitwayen ki se endyen ke yo ye ki tap travay nan konpayi konpayi sa Ariol te ladann tou. Kote ke yo te revoke l paske misye t ap vòlè sak siman anndan an. Men tout nèg ki te idantifye misye kòm nèg ki t ap vòlè anndan, li te toujou di se nèg sa yo ki fè revoke l l ap sèvi avè yo. Pase te gen yon premye sitwayen misye te elimine ki te rele John, sa poko gen ennan de sla. Sa vle di Ariel t ap pousuiv tout nèg sa yo. Lè misye pran sitwayen sa yo, l ale ansanm avèk yo nan dezyèm seksyon Dumilso. Paske si l rete avè yo Tomazo, n ap rive sou li. Paske gen diferans ant lè nèg a kache yon kote avèk lè l kidnape yon moun. Si l kidnape yon moun, kèlkeswa kote nan Tomazo a, n ap konnen. Paske gen de ti enfòmasyon k ap tonbe, n ap ka rive sou li. Men li oblije al nan lòt zòn kote ke ki inaksesib, se la l te al avèk yo. Sa vle di, lè nèg yo ap fete misye te gen zam nan men l, paske misye te dezame majistra kominal Clermont, sa pa gen yon semèn de sla. Majistra a te gen yon M-one nan men l, misye te pran M-one nan. Pase depi lè. Kote sekirite majistra a? Kote sekirite majistra a? M pa tande non, reponn. Kot sekirite majistra a? Majistra a te pou kont li? Bon, m pa konnen si sekirite yo te avè l, men jan l te rapòte m nan, li di li te chita nan veyikil li, yon kote ki rele Tèt Sous. Kote ke Ariol pwente sou li. Men li konn gen sekirite ansanm avèl. M pa konnen nan ki misyon majistra a te pase komin lan se pou li li ye, li gen dwa rantre nenpòt kote.
Li ale avèk zam majistra?
Wi li pran zam majistra. Men zam sa son bon bagay li ye sa vle di ke lèl rive nan dezyèm seksyon nèg yo ta renmen gen bagay sa nan men yo.
Lal fè cho, lal agase nèg yo a zam nan. Donk ou panse se sak te ala baz? Wi lal nan zòn yo e tout nèg ta renmen gen yon materyèl konsa nan men yo. Komisè.
Kounya la lè nèg yo wè materyèl, kounya nèg yo friz tout ekip ki te ansanm avèk misye yo. Egal, pa swit, nou aprann ke gen 7 a 8 moun ki tonbe. Wi men kisa la polis fè li menm poul fini avèk gang yo nan zòn kwadèboukè nan zòn tomazo a piske sa fè lontan yap pale de gwoup sa lè 400 mawozo donk zòn nan vin enpratikab koulye a donk la polis sèlman anonse e eksplike sak pase a men dan lansanm kisa n fè menm pou pote ede moun nan zòn nan jwenn yon souf anba bandi sa yo ki ap teworize yo lòtbò a. Si se pou Tomazo, se Ariol ki te tout bagay la. Ayiti 400 mawozo a, yo pa etabli yo nan Tomazo. Pase Kwadèboukè, li vas anpil. Depi yon kote limitwòf yon zòn fwontalyè ke li ye, se toutafè evidan pou nou genyen prezans de gang ame. Pase pa bliye fwontyè yo, li gen yon va e vyen k ap fèt. Ayiti, kèlkeswa zam nèg la genyen, l ap pase pa Repiblik Dominikèn. Donk. Sesi di, nou menm bò kote pa nou, CP Kwadèboukè a, se yon nèg ki pa janm lage. Misye toujou ban m bakòp Tomazo paske nou pa anpil isi a, nou pa gen gwo mwayen. Ayiti CP a pa lage m li menm. Donk, si nou ka rive pran Aryòl, lòt yo n ap rive sou yo kanmenm. Jou va jou vyen, jou ale jou vini. Kanmenm n ap n ap pran nèg yo. Non, men e pa nou k pran Aryòl, se lòt bandi yo ki pete fyèl li avèk akolit li yo. Non men gen strateji. Pase pa bliye Bob, se bandi ki toujou kwaze a bandi parèy yo. Lè yon ka lajan bay, lajan mal distribye. Donk kounya la gen nèg ki mekontan, y ap brake. Men pou yo brake a yo menm. Sèke si Ariol te rete Tomazo, nèg ki te kidnape yo, yo t ap pran li. Ayiti se paske n ap tagèt li, li pa ka rete Tomazo, li oblije al nan yon lòt zòn. avèk nèg ke l te kidnape yo. E m ap fè w konnen nèg sa yo, yo retwouve yo nan baz yo. Aktyèlman la ap reponn kesyon dcpj. E finalman, liberasyon etranje yo, yo libere yo? Pa gen kòb ki bay? Le menm jou. Dakò. Le menm jou, avyòl fin tonbe. Patwouy la nan minwi, patwouy la nan lari, yo kwaze avèk nèg yo byen lwen tou sal, nou pran nèg yo nou antre nan baz avè yo. Lè nou fin rive nan baz avè yo, n al depoze yo nan kote yo t ap travay la, yè maten vè 6 zè 30, brigad dcpj vin pran yo pou y al reponn kesyon. E kouman lapolis fè rive pran kadav yo? Nou antann nou a lanmò san jou?
Non, pa gen kesyon de antant Bob, se.

E pa sou E pa Tomazo li. An e Tomazo? An ok dakò ok kesyon an pa pou ou vrèman dakò komisè mèsi bokou. Mèsi anpil komisè Christophe Harold. E mwen menm ki pou remèsye w Bob se. Dakò bòn jounen bon travay. Bon la jounen. Mèsi a vou osi. Se sa.
Wi. Anpil enfòmasyon maten an. Gon lòt kout tèt ankò wi. E m kwè.

Sitwayen yo, endividi yo, tire kout zam sou lapolis e lapolis reyaji. Donk gen 3 ki mouri. Donk nou pa kapab jwenn enfòmasyon sa a ke Yo di misye te enplike nan lanmò sa a polisye sa a k t ap benyen nan san l nan kafe Filery yo ak tout madanm li. M kwè yo te gen yon timoun 5 an nan machin nan k t ap viv dram nan.
Si m pa twonpe m. Se nan sans sa a lajistis te bezwen misye pou al reponn kèk kesyon. Epi lè l wè se lapolis k ap vini. Li ouvè kout zam sou yo? Wi, li ouvè. E nou aprann tou gen yon polisye ki mouri nan zòn Matisan 1. Wi, wi, wi. Avèk yon tout yon sitwayen ki te sòti Chili. Wi, wi. E misye ta menm mete dife. Sou kadav la.
Se sa n ap di moun yo, evite pote boure. Donk se moun k ap kouri pou sitiyasyon tansyon akoz blokis ki gen anba e k ap chèche wout dekoupe. Ou kapab rive pi vit, epi nan rive pi vit, yo pa rive ditou. Donk se sitiyasyon terib sa a nou sot dekri. E donk yo siyale nou de ka kòm sa, donk sou zòn anwo a, zòn Pon Bre a, e se te menm nan menm kondisyon sa a enfimyè sa a li menm li pèdi lavi li, ensi ke jèn gason sa a, anplwaye Unibank lan.
Sèlman pou mwa jiyè 2019 lan, 10 polisye plase nan izolman pou konplisite nan zak sasinay, daprè pòtpawòl polis nasyonal lan, Michel-Ange Louis-Jeune, nan kad bilan diferan aktivite enspeksyon jeneral polis la mennen pou mwa sa a. Daprè pòtapawòl lan, enspeksyon jeneral polis lan louvri 366 ankèt sòti janvye pou rive mwa jiyè an.

Se dèt, se divès chaj ki peze sou do ansanm polisye ki konsène yo. Ann koute pòtpawòl lan, Michel-Ange Louis Jeune, li te nan mikwo Johnny Ferdinand. Nan 69 ankèt sa yo, si nou vle repati yo, nou te kab di li te resevwa 50 plent e te gen 14 rapò entèn ki te vin jwenn ni, sètadi de rapò ki te soti nan enstitisyon an menm, swa nan yon direksyon depatemantal, swa nan yon direksyon santral, men toujouzetil ki gen pou wè avèk konpòteman polisye ki pa bon e te gen. 4 ka kote enspeksyon jeneral te sezi dofis e se sa ki enpòtan nan travay de teren ke anketè enspeksyon jeneral yo ap fè paske a nenpòt ki moman yon anketè oubyen des anketè de lenspeksyon jeneral kapab estime konpòteman tèl polisye oubyen tèl gwoup de polisye eben konpwometan a enstitisyon an a se moman la yo menm yo entèveni pou yo kapab drese la bar e te gen. yon ka osi de demand de reyentegrasyon ke enspeksyon jeneral tap analize, sa ki fè an total 69 ka ke enspeksyon jeneral li menm li te travay sou li. Malerezman nou pa gen posiblite pou nou fè pwojeksyon pou nou te kapab zanmi jounalis yo te kapab wè, bon nou pwomèt yon pwochèn fwa pou nou kapab fè l, ebyen nou wè de janvye a dat, de janvye 2019 a dat, 360.